Se pou te ka joure m granmoun fèzè? Non. Kòman ou ka konprann m pou m kòm yon notab nan zòn nan? M gon bagay ki pase m ak madanm mwen m vin eksplike w. Kou m fini, ou rele Nènèl anba. Ki Nènèl sa? Ti nèg ki rete nan 52 a. Ou sa pa betize w avè m tande men. Wè ou? Pa betize avè m. Son granmoun fè zòrèy nan kanton an.
Paske nan zòn nan se mwen k granmoun, si yon timoun gen yon pwoblèm li vin eksplike m li, m pa ka mete l nan lari. M pa kwè m ap jan yon erè konsa ap janm rive m ankò. Èske se yon vakabon? Vakabon!
Apre de jodi pa janm vin eksplike m kòz ou ankò tande. Ou pa t ap jwenn li tou non. Ou pa t ap jwenn li.
Ou pa t ap jwenn li.
Waww bon kisam fè la mesye M te dwe pase bò kote pè bonè a anba mesye paske ti djo ap mankem dega menn M te dwe al pase Kote pè bonè paske yon bagay pè bonè fin esplikem bon epi pou tchidjo ap mankem dega konsa bagay mpa renmen mesye fè mal kote pè bonè a bon mpa pral ak jaket la non paske gon ti jan yon chalè deyò a map kite jaket la mal kote mal kote pè bonè anba mesye tchie pa kap mankem dega konsa. Tezo, kisa n ap rachte ak kòb ti djo te ba nou an? Ede nou, nou te ka achte pen ak kolay. Monchè, sa ap byen fè nou byen paske m kòmanse grangou wi nèt. An ban mwen achte pen an? Ebyen n ale.
Anben ok.
Mèsi.
Te fè pwoblèm la donk nèg la te fè sè konsa. M pa t mande nèg la koze pou nèg la vin plede manke moun nan plis pou dega. M santi m ekrete, yon bagay konsa pa janm rive m non pou moun nan manke m dega. Pou nèg la kanpe l ap di m o bouch koule. Kòman bouch koule a?

Chikyèt Bòs sa di m mennen laptòp la ba li pou l ranje l mwen menm e m prese. Pou vye mekan sa m prete nan men nèg la, m pa wè mekan nan ka mennen m ale. Epi m gen randevou avèk sè m nan pou m al mennen l wè Djimmy, pou m al mennen Djimmy ta wè l. Èske m ap gen tan tounen? Fòm te trese tèt mwen nan semèn sa la wi cheve a kòmanse lèd la. Psst Waww map tann marim la marim pral mennen m sòti Aww Psst Aww Wouyy pòt la frape Kiyès sa Bondye Wouyy Senyè kiyès sa Oohh Wouyy Cheri Bisou Cheri kòman w ye bebe Ou anfòm humm frèm nèg la jèn jan wi humm mezanmi frèm sa kap se heyy bon fèmen pòt la pitit al chita al chita al chita frèm al chita frèm kòman ou ye menm ou konnen ou anfòm mezanmi
frèm sak regle menm kote epa e sèl ou menm avèk ti gason an t vini kot madanm ou madanm nan an vakans oh oh jan map jwe bèl sèm sa. Konnen.
Humm tèt chaje. Piti a pa abitye avèw li timid. E sam wè la wi mezanmi komsi m wè preske gen resanblans mwen. Ooh menl pran yon tou nwè.
Anben kot papam mwen pou koulè a. Sak regle menm. Evanou.
Ooh depi avan wè pitit map byen pase sak fè w pa tandem wi. Kom mwen figi a wap byen pase vre wi. Ou konnen frem.
Depi lèm foure mawozo a pote pote jesè wi pou ou a. Mezanmi men ou pala marim humm.

Wap vin jwenn rasi. Pitit pa pale bagay sa sou timoun nan cheri frèm dim non sak pase menm. Nou la epi tou e bòfrèm mache joure yon pakèt moun nan katye a wi ou konn pè bonè.
Pè bonè.
Granmoun ki rete anba la. Ok ok ok M raplem kiyes m raplem kiyes.
Dezo, bon pou de pen sa nèg ou achte pen sa komsi ou pral retounen pote e kote ou t achte l ankò a ki fè ou pa vle separe pen an. E epi nou ka chita la moun manje l wi. E a pou dat moun grangou nèg ou achte bay la moun grangou pa vle separe bay la mèy. Eeh. Trè vit monchè.
E ebyen ebyen epa m li ye. Pou ou sèl li ye, e pa pou nou. Sa w ban m la a. Pen vèt pa bon, e de pen ye. Epi de pen sa, yon pen sa ye. Ou, ou visye! Fèzè a se mwen ki te fè l wi. Se mwen ki te fè l, se mwen ki te rakonte Ti Jo sa Pè Bonè te di a wi. Ee pou w pap sispann fè fèzè sou dodo m nan.

Dezo, di yon bagay nèg.
Ou wè pandan pen an nan menm la, m sonje defen gran papa m. Ou gate sam la e ou sonje gran papa m, mwen m pa menm sonje bagay sa non. Ebyen map kenbe pou ou. Non monchè m pap ka fin bò li non. Gran papa m sonje konsa wi nèg. Si w konnen sak fè m sonje gran papa m konsa. M sonje lè ke m te piti chak lè li soti nan travay li toujou pote yon pe pou mwen. Epi sa ki pi rèd la ankò li tap montre m yon ti chante li pat menm fin montre m chante a li mouri. Waw. La bouche a Jovial la. Wi monchè. E ki ki chantel ye. Yon bèl ti chantè wi nèg ake tout dansè ladanl wi nèg ou ta vlem pou Dolly. Ebyen moutrem li. Sim moutre w li nèg kèw ap wè fè w mal tou nèg. Li p menm ka tou aprann li tou wi. Tanpri map tou moutre w li pandan w dim sa.

Na wè nan baz la pita. Ebyen pa gen pwoblèm men men men nou nou manje fwi a men nou ka mele l. Tonton map konnen. Ou kap di sa?
Ki mele m avè l.
Pakèt moun nan katye a wi. Ou konn pè bonè.
Bel bonè.
Gen yon ki rete anba la. Ok ok ok m raple m kiyes m raple m kiyes. Bon frem joure bon frem joure. Oh on pèsonaj mesye a ye. Li joure nenel. Tout moun fin konnen depi ou pran lari a la wap wè. Kounya tout moun ap lonje dwèt sou mwen. Wap konn.
Wouch tèt chaje pwoblèm frèm. E mesye sa gen pou l vini la tou wi. Humm li te bon m prepare yon manje pou li la humm pral l fè l pou li. Map tou ale pase mwen m pa gen bel la mesye depi lèl te fin joure. Saw di ou paka nan kont avèl e baw fò li ye. Map tou.
An li joure pè bonè. Nèl t pale wi. Oh cheri.
Kisak cheri a? Nou met pale. Oh.
E piti ap vin mennen bay madanm lan. M pat janm panse w te konsa non bofre. Kite pot la ouvè cheri. Manti map fè sou ou.
An se konsa w ye la? Ou pa jwe pè bonè vre? Ahh.
Si w ta dim se ou k konsa m patap janm kwè. Cheri sa w genyen ou fache konsa a? Bon wap fè yap trèt mwen epi wap di cheri sak pasem konsa. Men cheri li pa dim anyen. Li pa di w anyen lap di konsa koman m mache joure moun li te wè lè m tap mache joure moun nan. Men li di konsa mesye ki pèsonaj ki rete anlè a li di w joure l. Gad koman bagay yo ye mesye an depi moun pa gen lajan nou trèt li mesye wap pran pòz zanmi m epi ou konn m pa la ou vin trèt mwen ak madanm mwen. Eskem bay manti sou ou.
Wi ou bay manti.
Ou pa jwe pè bonè. Ou te wè lèm tap jwe pè bonè.
Ou pa jwe renel.
Eske ou te wè lèm tap jwe pè bonè. Renel te ansanm avèm e patnèm li ye nan baz la ou vin moute anlè a ou jouril. Waw gad koman misye misye ye menn m pat janm panse w t yon moun konsa non m pat janm panse sa pou ou. Mezanmi fòk cheri cheri cheri li mennen yon timoun vin wè men pa kounya la pou le moman pou diskisyon lè w rankontre avèt frè m nan lari na pale ok. Wè la sa m gate Wè la m pat janm panse miche son trèt li ye. Misye map janm gen bel la misye. Banm diw byen, ou konn sak pase? Ou chonje lè ou te dim al chache pwoteje sèm yo? Wi. M rele miche nan telefòn mal eksplike l. Lè m rive m jwenn ak on nèg ki rele Nènèl. But, m eksplike miche. Misye, avèk Nènèl la yo moute kay Pè Bonè ya eksplike Pè Bonè. Moute, Pè Bonè. Gen 2 ti mesye k rete kay Pè Bonè. Pè Bonè. Yo wè map pase, ya bat tapaj sou mwen. Ki timoun sa yo? De ti, de ti, de ti, de ti vakabon k rete kay Pè Bonè. Sèm e pa vre.
Waw! Pè Bonè pa zanmi m, m poko janm al kay Pè Bonè. Wouch! Bagay sa ban m pwoblèm. Epi m pa gen tan tou.
Frè m. Non.
E nou prale. Mwen menm. M pa t janm pase sa. Frè m e dènye rankont mwen avè w la wi. E mwen k prale pase w lakay w a ma ou. Non se dènye rankont wi avè m la pase m ap demenaje m ap kite kay la. W ap kite kay sa? Wi cheri.
Pase lè m fin antre nan kay la m ap.

Hum men mwen pa gen anyen ansanm avè w. My God.
Se idem pandan m lòtbò a la a ki di m fon antre lakay la wè men m bliye nou bliye fèmen pòt la ok ou menm afwè w nou chita la n ap lonmen nonm ok nou pa konn si m ap vini se sa k rele tou koken pa fon an wi Cheri men manje a. Non non poze w poze w manje
nan moman la pa gen manje non cheri. Men cheri Wal joure mesye a mesye a son pèsonaj li ye. Bon men sak fèm joure mesye an se vre m jourel se paske ou te di mal chache pwoteje sèvi mwen pat konnenl m ale kote bòfrèm m di bòfrèm sa li dim me sak pwoteje e sèvi m te jwenn li avk yon patnè k rele nènèl m pa konnen wadèvè sa li ye a yo moute kay pè bonè mesye k rele nènèl la yal lonmen nonm pandan map pase e ou chonje jou ou di wap fè manje mwen. But pandan m bway kay bò frè m, m jwenn 2 ti mesye pè bonè yo. Ki ti mesye? 2 ti vakabon yo.
Yo te bat Ti moun sa yo m te konnen lè yo te piti. Yeah. Pandan yo fin bat tapaj sou mwen, lè yo wè m yo rele m, m fache sou yo. Gen youn ki di, Ban m yon dola, m ap di w yon pawòl. But, m bay dola. Lè m bay dola, yo di m konsa, Pè Bonè avèk Nènèl fè zen sou do m.
Men ti moun sa yo tou, ti moun sa yo tou antre nan bagay granmoun tou. Men yo tande, yo tande.
Waw. Non ou wè la, m poko sou manje cheri. Cheri, sa w ap fè a bebe? Waw. Ou te jwenn kay la cheri?
Waw, fon ti tann mwen, fon ti tann mwen, fon ti tann mwen. Men cheri fò w kalme w bebe. Vreman, vreman, vreman. Frè m pa di m anyen, men si frè m vini li, ou fè yon bagay li di m. Men cheri m wè son bon bagay li fè. Nan. Sim te fon bagay ki pa bon m panse bòfrèm te ka relem se pa nan e epa trèt li te ka vin fè ansanm avèw. Enben ok cheri ann kite sa. Kilè cheri nap kite kay la paske mwen manvi kite kay la. Epi mwen gen cheve m pou mal penyen e fòw mennen m sòti. Nan nou gen poun sòti but kòm ou dim sa e mwen jwenn yon kay wi so map negosye kay la byen petèt m ka achte kay la m poko konnen. se mèt kay la y ap fè kontak ansanm avè l. Jan l ye a, si m pa achte l, n ap lwe l. Men, m pi vit panse ke m ka achte l. An nou moute cheri, pa gen pwoblèm bebe. Men, nan moman la cheri ou konnen, depi m fache m pa sou manje, ou mèt tann mwen yon ti talè konsa m ap manje. Ebyen ok cheri. Ok, men bagay bòfè w la li m pa ladann nan ankò menm. So, m prale go back, go back ok. Ebyen ok cheri. Pa gen pwoblèm bebe.
Fè w manje cheri. Non, talè, ou poko dese l non. Pa koute kòlòm. Non, m ap manje talè.

Lèm tap pale avèw la ki tap tande hein ou kwè se timoun yo ta al metem nan zen sa. Bon bon sa ka rive wi men bonè pase timoun an yo dezòd anpil wi. Ah timoun yo pa mete nou nan zen vre paske lèm tap pale avèw la mte wè ti gason ap koute deyò. Sa ka rive. Pandan map pale ansanm avè bòfrèl la misye vini sa w konnen misye dim misye vini pa salim non.